Eske militè sa yo te oblije mouri pandansetan ke otorite yo te kapab epanye sa, te kapab evite sa? Yo pa t pran anyen de serye pou yo kapab rive epanye, jere sa gen la. Lese m di nou, genyen minis jistis ak sekirite peyi Dayiti an, Mèt Patrick Pélissier, tande byen e zanmi, Patrick Pélissier, minis jistis ak sekirite piblik peyi Dayiti an, Selon sa Patrick Pélissier di nan kad yon aktivite ke l ta patisipe nan yon otèl nan Petyonvil, minis la fè konnen ke pou mwa mas 2025 lan, tande byen wi mezanmi, pou mwa mas 2025 lan, KPT an ak tout gouvèneman Fils-Aimé ap dirije an bay lapolis lan 12 milyon dola ameriken. Yo bay lapolis nan, gouvèneman an ak KPT an bay lapolis nan 12 milyon dolar ameriken. Yo deja, pou mwa avril lan, leta gentan depanse 150 milyon de goud nan objektif pou DG Normil Rameau ka achte minisyon pou lapolis lan ka konbat ensekirite an, daprè minis jistis Patrick Pélissier. Sa vle di, N ap konprann byen ke jodi an, èske lapolis la gen bagay nan men l ke nou pa konnen? Zanmi entènot nou yo, nan jounen k se lendi an, tande byen sa m pral di an, genyen konsèy sekirite Nasyonzini an k te reyini. Yo te reyini e dosye Ayiti an, li te nan mitan diskisyon yo. Gen peyi Lachin ki akize Etazini nan ensekirite gen an Ayiti an, m ap di byen, reprezantan peyi Lachin nan, li akize Etazini nan ensekirite gen an Ayiti an. Paske yo fè konnen ke jodi an, Etazini pa ka tou pre Ayiti la pou ke yo pa pran de dispozisyon nan ede rezoud sa gen la kòm sitiyasyon ensekirite. Selon sa ki di bò kote reprezantan Lachin nan konsèy lan, li fè konnen ke Etazini pa inosan nan sa Ayiti ap konnen la. Genyen tou e ann di Repiblik Dayiti ap mouri ti kras pa ti kras akoz ajisman trafik zam yo. machann dròg ak gang ak gang ame yo, se sa Eric Pierre, reprezantan Ayiti bò kote Nasyonzini an rapòte douvan Konsèy Sekirite Nasyonzini. Ensekirite a kontinye woule tout. E boulin ak lage de gidon anndan peyi an. Sa vle di, aktyèl reprezantan Ayiti nan Nasyon Zini an, li fè konnen ke ensekirite an la pran yon lòt dimansyon anndan peyi an. N ap eseye konprann ke jodi an, ensekirite an li vrèman gen men kache dèyè l. Genyen Monica Juma, konseyè kenyan pou sekirite a deklare bay Konsèy Sekirite Nasyonzini an e Lapolis Nasyonal Dayiti nan tèt kole ak misyon an lanse operasyon entansiv pou konbat gang yo. Yo sekirize enfrastrikti esansyèl, tande byen mezanmi! Yo sekirize enfrastrikti esansyèl. Nan men yo di m ki enfrastrikti esansyèl yo sekirize an. Pou anpeche gang yo plante pikèt yo. Jiska dat, prezans yo pa vle di anyen. Antouka, sa vle di Kenyon fè konnen ke yo sekirize batiman esansyèl yo. N ap konprann radòtè, ranstay, blofè Kenyan yo. E Roudy Evea, kòman nèg yo mon frère?
Bonsoir Peterson Blaise, bonsoir ak tout zanmi entènot kap tande nou tou patou nan mond lan, donk se yon plezi pou ankò yon fwa nou antre lakay zanmi entènot nou yo pou nou pote yon bon jan emisyon pou yo, donk nou anfòm. Nou an plèn sante, donk jodi a la, an vèti de tout pwen sa yo ke ou menm ou devlope a, e an vèti de tout sa ke mwen menm m ap gen pou m pote e kòm pwen a devlope, donk mwen panse e mwen rete kwè ke nou pral e fè yon trè bèl emisyon kote ke gen yon pakèt pwen ke nou menm nou pral debat. Ankò yn fwa, rebonswa Blaise.
E ou di eve yanman se ke kote n prale dabò se nan nivo kenskòf paske nou konnen la e nouvèl lan ye kote ke nan jounen ki te dimanch lan nou konnen wikenn son wikenn panik tansyon nan kenskòf men wikenn dimanch lan menm dat dimanch lan kote ke nou aprann genyen 3 militè ki mouri E gen plizyè lòt ki blese ke yo pran nan anbiskad. Kòman e sa li menm pase pandan rès jounen dimanch lan nan aprè midi nan lasware? E kòman pou lendi maten e pou aprè midi nan pale an la moman nap pale an la Rudy Veer? Kòman kes kò ap file sa gen kòm enfòmasyon?
Kòm mwen toujou di l e pou yon ènyèm fwa ebyen bandi yo ankò nèg a sapat yo e kowalisyon batize viv ansanm nan li menm

te genyen yon anvayisman ki te fèt e lè sa a nou menm etan laprès nou te sou plas e lapolis ta pral mande nou pou nou kite espas la donk nèg yo anvan tout sa yo fèt e sa k fèt la li menm li gen yon swivi se yon swivi de yon bagay li ye men anvan tout sa te fèt donk nèg yo te anonse lakoulè nèg yo te ba yon siy kote ke yo te kòmanse òkestre de zatak nan divès zòn e byen nou kapab di ou ke e byen se yon sitiyasyon

Ou te ke yo pa ale twò a fò, se ale vrèman kalm, men a repetisyon. Kidonk, mwen panse ke, e mwen rete kwè, toutotan ki fèt sistematikman pou eradike le banditisme, e se pa yon travay ki pral fèt o jou le jou, mwen panse sa yo ap tou. Pou ki sa ke mwen menm mwen di sa? Se ke sa fè byen lètan ke. banditism menm li pran santil nan sosyete a kisa yo te fè pou li yo te pòte nèg pwiske zafè kabrit pa zafè mouton donk lè nou pran e matisan yon premye jwen kisa ki te pase e depi lò. Goumen, goumen, goumen, gen moun ki kouri kal refijye yo onivo de Fontamara. Depi lò, zafè kabrit pa zafè mouton, 2 gang ap goumen, epi answit, lapolis fè konn sa, lapolis li menm, pèsonèlman, se te ere viktim nan. Kidonk, nèg yo te konsidere se 2 gang kap goumen, yo pa t rezoud anyen, moun yo kite katye yo, pou di ke se 2 gang kap goumen, epi lapolis li menm kontinye ap fonksyone. Ki vin koz ke, ebyen maling nan li menm li vin anpire, malad la vin anpire. Donk la, de Martissant, ebyen, nou vin pran yon dezyèm zòn ki vin frape. Se te Tòsèl je kwa. Tòsèl vin frape, bagay, de Deblozay, menm jan an. Sa vin montre ke aklè, ebyen gen yon sèten defayans, e defayans la nou vin kite lejète sa mennen nou two lwen. Ebyen se nan two lwen an la ki koz jounen jodi a la yon pakèt deriv ap fèt o nivo sosyete nou an, ki koz jodi a la e a 95 pou 100 Pòtoprens devni yon teritwa pèdi, kote ke divès zòn, zòn ki pa ki pa ko rekipere pa de gangs ame yo nou gentan konte yo. Sa k vin lakoz ke Toutotan ke leta li menm pa pran san l, li pran tan l pou yo pote, pou yo jwenn yon bon fòmil pou yo menm yo ka rive nan solisyon ki se eradike ebyen se kon apèl le banditisme, mwen panse ke nou lwen pou nou menm nou te kapab jwenn yon solisyon. Paske lè nou gade byen yo nèg yo, nèg yo, nèg yo tout sa ke yo te ka pran kote ke yo te ka manyen pwoblèm nan. yo pa arive manyen l, paske m panse fenomèn ensekirite a la, jan peyi a ap gangle la, se pa kouri al tire kout bal, se pa tire kout bal la ki pèsonèlman pral pote solisyon an, paske tire kout bal, tire kout bal, nèg ap mouri, bandi ap tonbe, men se chak jou ou wè, se kòm si yo kwatriple, si gen 10 ki mouri ou wè 40 repwodui. Donk se analize pwoblèm yo. Gade pou n wè kisa ki lakoz ke malgre bandi an li menm li tonbe epi gen plis moun ki entegre nan gwoup sa a. Gade veritab pwoblèm nan. Poze ebyen de zak kote ke, de zak konkrè kote ke ou menm lè w fin analize ou wè koz la, ou menm ou gen yon travay. travay ou pral fè kote ke ou pral antre nan nannan pwoblèm nan atravè le CNDDR ke mwen m wè nèg yo kreye m di yo bravo men kanmenm jiska prezan la poko gon repons e a pati de sa ou pral konnen bezwen yo ou pral konn koz e efè ki fè ebyen vin gen fenomèn nan kòm si gang nan li menm vin monte konsa aprè sa e m panse ke atake nèg yo a kout bal se dènye dènye dènye dènye bagay yo. Epi, se ki enpòtan, mwen panse mòd operatwa la, chanjman mòd operatwa la, li vrèman, vrèman, vrèman enpòtan. M panse ke lapolis ap mennen operasyon yo mal, paske toutotan se mòd operasyon, mòd operatwa sa yo ke n ap itilize, ke lapolis an swa ap itilize pou eradike bandi sa yo nou pap janm kapab rive gon solisyon mwen panse ke la mennan e pye sòl la trè enpòtan men vwa ayeryen an tou fò yo eksplwatel le poukwa se panse ke nou rive nan yon kondisyon la kote nèg yo menm yo byen kadriye tout teritwa ke yo pran e la mennan vwa ayeryen nan la li trè enpòtan ebyen pou leta li menm pran responsablitel poul itilizel poukisa. Se paske san vwa aeryèn nan, ebyen n ap toujou gen de blende k ap tire, nèg ap toujou boule kay, nèg ap toujou pase nan kay, pye sòl la li menm l ap toujou pèsonèlman difisil pèsonèlman pou yo menm yo kapab pran n. Kidonk Blèz, m kapab di e pou moman n ap pale la a, ebyen se la kontinite total pa rapò a avans ke bandi yo menm ap pran sou enstitisyon polisyè la e Kounya la, lis la ajoute, puiske kounya y ap manyen lame a fò la, kote ke gen 3 sòlda, mesye, 3 militè, mesye! Men yon peyi, pèsonèlman, kote ki gen deto a, 3 militè tonbe, se pa ti bagay piti non! Donk, nou pèdi 3 militè kòm, kòm, franchman, kòm yon van, trè fasilman, donk, e la mètnan, e m panse ke Leta santral dwe pran yon desizyon, pou pèmèt sa pa repwodui ankò e pou pèmèt o mwen moun ki deyò yo jwenn yon solisyon. E lese m gade sa e avan w nan dosye Kescraft la egzakteman e ou di ve a selon alò nan mò 3 sòlda sa yo ki mouri nan Kescraft la leta ayisyen rann omaj e pwomèt yon ripòs fèm kont ensekirite a ki bò dat y ap di bagay sa a dat y ap di bagay sa a bon PM nan te di ke leta te konnen Bandi yo ta pral atake Kenscoff yo pa fè anyen jiska prezan men bandi men nèg yo gen nenpòt 4 pral nan 5 mwa anlè a nèg yo tabli baz yo Kenscoff e kounya kòmsi leta leta pwomèt poul kapab bay yon ripòs fèm avèk bandi ame antouka mesye siman radote nan figi moun tande mesye lèm di a e ou di eve a e genyen la banm gade byen 3 militè ayisyen ki tonbe yo nan komin Kenscoff dimanch ki te 20 avril lan nan kad misyon sekirizasyon yo nan zòn sa ki vrèman ekspoze avèk vyolans nan pale de Kenscoff. Gen anons ki fè bò kote gouvèneman atravè yon kominike ofisyèl ke yo mete deyò ki kalifye sòlda sa kòm de ewo ki tonbe pou patri yo, blofè, raketè, pa polisye yo non, swa premye minis, minis defans, KPT, tout se blofè, tout se raketè. Selon premye eleman enfòmasyon yo, militè yo ta patisipe nan operasyon pou kapab sekirize. e Anlè Kenskòf ki malerezman yo pèdi lavi yo nan kad afwontman avèk endividi arme yo. Non yo pa repon, byen ke yo pa idantifye non yo, pa egzanp non militè sa antouka. Ensidan sa vini nan rejyon sa anlè a e kote ke jodi a bandi sa se kontwole tout espas anlè prèske m byen di, prèske kontwole tout espas anlè Kenskòf lan. Fas avèk sa k rive an, Egzekitif lan reyafime detèminasyon l pou l kapab lite kont ensekirite an, e ki se yon priyorite nasyonal, pandan ke gouvèneman an pwomèt pou l ranfòse jefò li pou repran kontwòl teritwa e etabli lapè, manti, anyen yo p ap regle, pandan ke li lanse avèk yon apèl mobilizasyon kolektiv nan mitan fòs viv peyi an pou batay kont kesyon ensekirite e bandi ame yo pou n site, e an n di byen Rudy Veillard, e sa ki rive la. Pa bliye gen anbasad amerikèn ki li menm tou reyaji ki kondane e sa k rive yan, lanmò militè sa yo, kote ke dabò anbasad amerikèn di klèman yo prezante kondoleyans yo bay fanmi ak zanmi sòlda FADH yo e ki asasinen nan Kenskòf. Wikenn pase an la, peyi Etazini kanpe bò kote peyi Dayiti ansanm ak vanyan gason ak fanm ayisyen sa yo kap batay kont gang san fwa ni lwa yo kap detui peyi a pou n site pawòl anbasad amerikèn. Enben gen peyi Lafrans tou ki li menm rann omaj byen merite epi respekte lanmò plizyè sòlda sa yo ki ale alò sòlda ayisyen sa yo ki mouri nan jan n konnen an dimanch ki te 20 avril lan ki pran nan anbuskad kote ke bandi yo nan Kenskòf enben etenn lavi 3 militè sa yo ke n aprann ki te nan yon bakòp, ki te nan yon pikòp ki t al pote ranfò bay militè ak polisye ki anlè yo. Jan ou di di talè an e m kwè ke anpil moun k ap gade la ok anpil moun k ap gade la yo kapab di e m konnen gen anpil moun gen anpil moun ki yo menm Se 2 militè ke yo ye, 2 militè retrete lame ameriken men lòt lame anndan mond lan, e 2 militè retrete nan ok, ki yo menm tou se 2 militè retrete k ap swiv nou la, mesye militè, militè pa pote tèt yo konsa nan batay non, se militè yo rele wi, dayè fòmasyon militè. Li pale avèk yon polisye. Paske militè a lan fòmasyon l ankò pi wo ke polisye an. Kòm anbryon lame ke n gen la a, chak gwoup pran fòmasyon nan yon peyi, e se yon lame ke prezidan Jovenel Moïse t ap eseye gade kòman l kapab remobilize l, bon ki malerezman, bon Jovenel pa gen chans sa l mouri epi bagay la Bon, wè kounya nèg yo santi yo di y'ap deplwaye, l'ap deplwaye lame, deplwaye lame. Men gen anpil nan nèg yo ki pat janm dakò avèk koze lame an. A yo te di non, lame po bannann, lame se, lè sa, ou konprann? Men pat janm dakò avèk koze lame an. Men kounya sa pou nou konnen, sa pou nou konnen pou nou di bagay la klè pou nou konprann trè trè byen zanmi entènot nou yo. Se ke jodi an la, ok, jodi an la, w'ap wè kòman ke nèg yo voye, lè m di nèg yo, KPT, Minis Defans, Wo Eta Majò Lame an, Gouvèneman, yo voye jèn militè sa yo pèdi lavi yo. W ap wè yo di se avèk omaj patati patata. Men te gen posiblite pou yo te evite sa. Paske Kenskòf se yon zòn wouj li ye. Kenskòf se yon zòn arisk ke li ye. Sa vle di, yon zòn ki arisk, yon zòn ki zòn wouj, nou te kapab evite sa. Men, nou fin kite se lè kabrit fin pase, militè yo mouri, yo pèdi lavi yo, se lè sa a, n ap voye, lè sa a, lè n ap voye lòt ranfò, nou voye yo nan blende. A di, m fè mal konprann sa. Se de militè, se de gad ke KPT an, ke PM Fils-Aimé, Wo Eta Majò Lame a, voye bandi al touye yo. Klè, pa gen deba sou sa. Lòt bagay ke ou di, ou di la ki atire atansyon m, ou di, Veyar, Se lè w di ke jodi an, e modèl operasyon, men mòd operatwa fòs de lòd yo genyen an, fò l ta chanje. M dakò avè w. Rezon an klè, premyèman, n ap fè fas avèk yon sitiyasyon de geyira irbèn. Se, sa di, se sa kap pase la anndan geto yo, se yon bagay tèt chaje ke li ye. Epi e, nou pa t janm gen yon lapolis ki te fòme pou sa, e ki pa t janm panse yon jou, ki pa t janm panse yon jou, ke li t ap twouve l nan yon sitiyasyon konsa. Ok? Li pa t janm panse sa. Yo pa t janm, janm panse sa. Èske nou konprann? Kounye a, vwala se yon lapolis ki yo vin konvèti an yon polis militè, ki pat fòme pou sa e ki malerezman tou gen anpil polisye k anndan lame an, anndan lapolis lan, se de move krenn yo ye, yo se de move je, paske yo nan konivans, yo nan kòkòday avèk bandi ame yo, fò n di bagay la klè. De menm tou, gen de militè nan anbriyon lame a la ki nan kòkòday avèk bandi ame. E pa bliye lòt bagay ki gen la ankò, nou gen yon peyi Dayiti ki mal mal mal konstwi, Peyi a mal bati, moun yo mal konstwi kay nan peyi an. E lè w gen zòn metwopolitèn nan, nan jan ke l konstwi la a, nan jan ke l bati la a, li klèman mount ke batay kont ensekirite an, li pa piti. Batay kont ensekirite an, li pa piti. Men kounye a, pandan ke li pa piti an, se kisa nou deside kanmenm, èske nap di batay la pa piti, li pa sesi, li pa sela, epi epoutan bandi yo menm yap avanse, yap pwogrese, yap touye, yap mete dife, yap fè yon sanm de bagay. Alòske lekri nwa sou blan, leta se ou menm ki gen monopòl vyolans lejitim nan. Leta pa ka fèb devan bandi nan, Leta pa ka fèb devan bandi. Imajine w, 12 milyon dola wi, si m repete e si m kwè pawòl, ok, si m repete e si m kwè pawòl yon nèg tankou e Minis Jistis Pélissier wi, 12 milyon dola ki debloke pou mwa e mas lan, yo debloke e avril lan tou mwa mas lan, yo debloke 150 milyon de goud. Pou ke Rameau kapab achte katouch. Men kot rezilta a? Kot rezilta a? Kot rezilta a? Ki donk jodi a n ap konprann byen, e nèg yo ap dekese lajan pou yo fè afè yo, pou regle zafè yo, men non pa pou jere koze ensekirite an. E Roudy Evear, Roudy Evear, an n gade sa kounye a avèk mwen non. Paske e pa sèlman Kenskòf, men lè Kenskòf gen sitiyasyon sa mon frè, mwen sèten ke zòn Fermat, zòn Laboul, zòn Fò Jak, e zòn Tomasen, zòn Pèleren, e tout lòt kote ki nan Petyonvil ki avwazine de Kenscoff, yo sou panik tou. Kòman zòn sa yo menm yo te pase aprèmidi dimanch lan, e sware dimanch lan, e jounen lendi an, e kòman sa ye, èske tansyon an plizoumwen kal, èske fòs de lòd yo, e plizoumwen yo pran kontwòl sitiyasyon an?
Blaise, e kite m di w, m t ap tande w avèk anpil atansyon, ban m fè yon ti apwòch. Ra, Normil Rameau pral achte minisyon, nan men kiyès?
Sa m konnen, frè. Sa fè 1.
Nan men kiyès? E dezyèmman, mwen sezi tande ke anbasad amerikèn sòti nòt de senpati bay sòlda yo. Bon, ki lè nèg sa yo ap sispann pase nan tenten? Y ap sispann pase nou nan tenten. Ban m di w yon ti pawòl, Blaise. E mwen panse ke jodi a la, Si e sèlman si ta gon bagay serye k ap fèt e yo ta konsyan de sa ka ki rive yo vre, yo ta vle pèsonèlman pote yon solisyon ke yo yo montre yo ta vle pote a. Lè san lè m panse anbasad ebyen amerikèn ta dwe jije pwòp tèt pa l. Le poukwa? Se paske m panse ke nèg sa yo se fini fi fi e yo k ap finanse. e founisè nimewo 1 zam an Ayiti dayè nou wè tout kote zam yo soti lè yo ki direksyon yo pran e dayè rapò di yo donk la mentnan nan byen pa gen kache lonbrik nou pa nan ipokrizi lè a pa lè ipokrizi donk mwen panse ke wap sponsorize zam wap bay ok bon depi ki ane Ayiti eske anbazo anbago zam sou Ayiti a leve? Oh non non depi depi nan lèzane 80 kat alò depi sou premye koudeta Aristide 80 90 yo. 94, an n di 94. Yeah. Ok. Kounya la, nou gen anba gwo zam sou nou a vre. Mhm. Pandan se tan, zam an sot lakay ou, bandi ap gen gwo kalib. Dezyèmman, ou nou depi la polis gen de zam nou di se zam de gè, la polis pa dwe itilize yo nan mòd operasyon, nan operasyon ke y ap fè yo. Pandan se tan, bandi yo menm itilize tout modèl zam yo, gen tout kalite materyèl. Mhm. Donk an m di nou klè, mwen menm mwen vle yon leta responsab kote ke leta li menm gen le kouraj pou li di bon nan okazyon sa a nou resevwa e senpati yo, mèsi, men an nou chanje mòd de mòd de koperasyon ke nou genyen an, an nou elabore yon nouvèl plan paske sa ke ou menm w ap mande m yo pa bon mwen. Men tout otan ke nap asepte yo, donk nou vin nou vin parèt se de lipokrizi, se kòmsi ou gen papa w la, ou konprann, papa w iresponsab, epi papa w pyeje w, yon malè rive nan papa w paske se papa w li ye a, ou konnen li ka ba w yon pakèt baton, ebyen kounya la malgre e li ki koz fè w laviktim, ebyen l pote senpati, epi sa sarèt la. Donk mwen panse ke se de lipokrizi total, ni bò kote Lafrans, ni bò kote Lèzetazini, paske e peyi sa yo pou bokou nan sa kap fèt la, paske m panse. Si, e sèlman si, yo te vle ba nou yon kout men, yo t ap fè sa atravè lame yo a, atravè lame yo a. Dayè, mwen sonje, sou premye manda Donald Trump, si je kwa, non, sou Biden, yo te di ke yo pa p pèdi tan yo al voye sòlda, al voye marines la nan sitiyasyon sa a. Kidonk, Sa montre gen aklè se yon kip fatra kap jere yon bagay, byen ke Trump te gentan di nou se yon mond trou de merd, ebyen la nou kontinye pwouve l. Se yon ekip radòt kap fè tenten yon kote, ebyen bon nou pa ka kite yo. Yo ba nou, banm di w byen wi, eske yo pat di ke e paka gen tranzisyon andedan tranzisyon. Lè sou Ariel la yo te klè sou sa wi. Yo fin klè sou sa, nan mwens ke yon mwa nèg yo ede. viv ansanm ke yo menm yo te federe, konprann, yo ede viv ansanm flanke Ariel deyò, paske si e pat yo menm ki te ede viv ansanm flanke Ariel deyò, Yo pa tap enpeche Ariel rantre sa fè 1, dezyèmman yo pa tap pase lòd nan kikonk peyi pou yo pa resevwa Ariel paske Ariel vin tounen yon menas. Kidonk yo fin fè afè yo epi kounya la. Ariel lakay yo Ariel ye.
Kounya sa yo fè k enpòtan, yo pouse yon karikom, yo fè karikom parèt, epa yo menm yo kap mete desizyon fèm, bon si yo te di non karikom te ka fè yon bagay. Kidonk, se de lipokrizi total e mwen menm mwen panse ke nèg sa yo pou boko. Toutotan, mwen m di nou klè, jodi a la li klè, e mwen menm m ap di l sa m vle tout zanmi entènot k ap tande nou patou dan lemond tande sa m pral di a. Wè la a, popilasyon m, popi, wè pandan lapolis li mande pou lapolis chanje mòd operatwa li a, li mande tou pou popilasyon w li menm chanje strateji ke w menm lè y ap manifeste. Pou ki rezon? Jodi a la li klè e senp. Lè wap manifeste ou fè poudi ou pa epa fol ale a nou dil trop el pa bay oken rezilta kounya la nap manyen maling nan kote nou manyen lan yon manifestasyon kap fèt kote ke tout kouch nan sosyete a ke nèg yo epwize tout kouch nèg yo nan sosyete a kote nèg yo viktim ebyen yo pran lari Doktè a blouzi sou li, mekanisyen a rad travay li sou li, polisye a abiye menm jan an, epi ou mete tout elèv lekòl, de primè jiska segondè a inifòm sou yo, tout sektè, chofè a li menm ak kle machin li, ou konprann, tout moun pèsonèlman pran lari a, y ap mache, y ap di Lèzetazini ban m chans mwen, retire ti figi nou yo la a. Kite m viv, retire nou la a, ban m yon ti chans pou m ka viv, pankad yo ekri l. Ou wè la a, ti sousou yo ap resi pa ka tire sou popilasyon an. Epi nou menm n ap envite ankò, n ap envite lè cnn, n ap envite tout moun pou yo vin viv evènman majè sa a. Donk lè kounye a la nou envite yo menm nan yon sans oubyen nan yon lòt vin viv evènman majè sa a, yo menm y ap, mesaj la kapab ale nan lemond antye. Nou p ap pran sèlman, paske mwen menm m wè gen yon bagay y ap fè nou la a, pran direksyon anbasad, E pa anyen ou al fè nan anbasad la. Ou ka kanpe yon kote, ou aji yon fason, ou fè yon mòd de manifestasyon, le mond antye wè sa w fè a. Se efektif la k konte, se efektif la k konte, se mesaj ke w ap veyikile a ki konte e se jan w ap voye mesaj la. Donk lè tout kouch nan sosyete a li menm pran lari, ti machann a bagay, komès yo sou tèt yo, ti machann pistach, elèv lekòl a inifòm yo sou yo, lè sa a m pral wè ki kote yo pral bay gaz. Nou pa nan voye wòch, n ap voye, nou fè 3 jou nan tou le peyi. N ap mobilize d'une manyè ou d'une autre avèk mesaj sa a, mwen panse la a ap gen yon bagay k ap di. Pou tout moun kapab pran konsyans paske nèg yo men bandi yo la a, kòm ou ta vle Peterson Blaise, pou mwen menm mwen sòti la a Pòtoprens m ap vin Leyogàn, gen 5 pòs de peyaj

Pou ou menm kapab aksede a vwa maritim nan la, pou tout bagay pase byen pou ou, lè nèg yo, si nèg yo sou fil, pa sou filing yo, sa w fè? Wap genyen, ou pa pran twòp mitan lanmè a non, pase yon ti jan pre, pou lè w pase, pou yon ti flybòt vin bò kote baron tè a, baron motè w monte an, epi kounya la, pou bay patisipasyon w lan, epi yap vire do yo ale. Sinon, Mwen garanti w wap pase yon move moman. Dezyèmman, si e sèlman si, ou ta gen entansyon fè koken a nèg yo, ou al pase yon ti jan elwanye yo, fly bòt yo a pa ka rive, de lwen, wap pran yon pakèt bal, paske nèg yo ap voye bal sou ou. E si, pèsonèlman yo voye bal sou ou, ou ta reziste, yo menm lè yo gen chans rive avè w, yap pran w, wap pran kalòt, yap vyole w, yap fouye w, lè yo fin fouye w yap mande w kote w sòti. E aktyèlman la, map pale avè w la la Blaise, Gen yon pwen wouj sou Leogane. Mezanmi! Si Leogane ap veye atè men lanmè a yo pa ka veye l piske gen yon pakèt moun nan popilasyon leoganèz la ki deja viktim anba men moun sa yo sou lanmè. Nèg sa yo ba yo yon pakèt baton pou pak la se wololoyy! Se yon veritab radmare yo fè sou moun Leogane avèk moun Lagonav kote nèg yo manje vòlè anpil pwason, nèg yo vòlè anpil pwason, nèg yo bat moun yo pran kòb yo, nèg yo vòlè anpil pwason, Nèg yo vòlè anpil materyèl moun yo, nèg yo bat anpil moun, nèg yo koupe ponyèt anpil moun, rache ponyèt la, rache pat men an, 2 pat men w, si se moun Leyogàn ou ye, w ap pèdi 2 pat men w, y ap rache 4 dwèt ou nan chak men, y ap kite w yon dwèt epi yo bat ou anpil, yo fè w ale, yo pran tout sa w te genyen. Paske aktyèlman la nèg yo ap fè la chasse aux sorcières, enben kot popilasyon Leyogannais la k ap reziste avè yo. Ou pase sou lanmè a, enben nèg sa yo jwenn ou sou lanmè a, yo mande w kote w sòti, ou di Leyogàn, bwa kale pou ou. ou pase sou lanmè a tou. Ou pa pase kote yo pou respekte 5 pòs de peyaj sa yo. Ou al pase nan kanal, nèg sa yo pran ou, premye kesyon yo pral poze w, y ap di w, an ou t ap mawon nou? Yo monte bato a, y ap dechaje, yo pran tout sa w te pote. Moun ki anndan bato monchè, y ap pran yo, antre nan baz avè yo, monchè, se bon Bondye k ap sove w. Donk se konsa sitiyasyon an ye. E deja! Moun Leyogàn, moun ki nan zòn Kamonsil, moun ki nan zòn Pitit Rivyè de Leyogàn, spesyalman Kamonsil, Katiyout, e Kwadèpè, yon pakèt kote nan Leyogàn kote moun yo viv de lapèch, yo konn al lapèch, moun Bosan, moun tout kote, yo gen yon pakèt pwoblèm. Lepoukwa? Se paske yo pa ka peche, paske gen yon ti yachimo, depi l vini la pa tnde se tire l ap tire nan bouda moun yo, vòlè sa moun yo genyen. Donk se yon sitiyasyon ki vrèman difisil pou moun yo. E pak la la, pa tèlman gen pwason, pandan peryòd sèt la la, moun yo pa tèlman jwenn pwason pou yo manje, paske nèg sa yo. kanpe an grenn fè, grenn plen. Sèlman, gwo bato endistriyèl yo, kote gwo machin, gwo machandiz yo gen chans, paske bato sa gen mwayen abò pou li menm papa men li fè la pwopòsyonalite dè zam avèk nèg yo, paske lè nèg yo vin tire, nèg yo jwenn replik. Men apre sa, depi se ti bato a motè, kote ke moun yo menm ap chaje, y ap bagay, se danje pou Brezil, paske nèg sa yo, lè yo pran popilasyon an, yo bat li, yo vòlè sa l te genyen, yo maltrete l. Bon, kounye a la, Ou vle dim sa vreman tris mesye yon peyi ki gen marin pou wap peye 5 pòs de peyaj tout kote m pase nèg yo nan kò m ou pa se nan mòn mande yo mande m ankò se vreman tris Blaze pou mwen menm m pran wout atè baton nan kò m m pran wout fò kounya m gen enpresyon la nèg yo se aranje yap aranje yo la pou omwen yo konnen kote elikoptè yo konn desann epi al tann elikoptè nan baz li pou menm anlè w pase pou yo kontwole w. Pa gen kote nèg sa yo pa kontwole w kounya la.
Donk se yon bagay ki vrèman konplike, ki vrèman vrèman difisil e franchman se tristès total, se dezolasyon total lakay popilasyon an. Peterson, nou pran nan cho.
Sa vle di la, sim konprann byen la, pou moun kap tande kap gade n la yo ou di Eveya, ou dim ke sou lanmè a, vwa maritim nan, pou sòti m pa konnen de kote wap sòti a pou ta di w pral Lewogàn sou lanmè pa lanmè oubyen Miragwàn, wap jwenn nenpòt 5 pòs depeyaj? 1 ou di EVA, se k pòs EVA jwi. Sa vle di la, nan konprann nan ki nivo ke bandi yo pwisan. Pa rapò a ansanm de pòs de peyaj sa yo. 5 pòs de peyaj m ap repran pou ankò, 5 pòs de peyaj. Bagay yo konplike. Sa pa konplike w. Non, sa ki te konplike dèyè ou di. Sa ki te konplike dèyè ou di mon chè. Sa vle di nou konprann sa k gen la? Nou konprann sa k gen la? Kote gad kot a, kote gad kot la marine haïtienne, kote yo? Kote gad kot la marine haïtienne? Yo pa la ankò. Sa vle di leta pa ka pran de dispozisyon, sa vle di moun yo pa ka sikile atè, paske lè ou di m di m, mwen onètman ou di di m 5 pòs de peyaj, mwen menm m ti jan pral di misye eske se de e pòt a Leyogàn avèk rive Gresye, Bèlè, m pa konnen. Lè ou di m di m sou lanmè a m sezi. Lè yo gen ti ach, lè yo gen ti bwa fouye yo, si w pa aksepte pou peye yo ap vide bal sou ou. Alò va di m sa gen la lap rezoud kounya? Hein?
Egzakteman, map repran pou nou ankò gen anviwon 5 pòs de peyaj e moun pèsonèlman ki abitye frekante zòn sa yo kapab di sa anba live la kapab pale. Ou jwenn 5 pòs de peyaj de Fontamara. Map baw konte a de fontamara e jiska leogane, petit goave ebyen miragwan ou gen 5 pòs de peyaj map repran pou nou ankò moun kap fè zòn sa yo se a evite si non pèsonèlman ou pa gen kòb la pou bay ebyen bwa kale pou ou ou ou ap mawon nèg sa yo bwa kale pou ou se sa yap bat ou yap koupe menw yap vyolew yap vòlè tout sa w te genyen yap fwetew Paske nèg sa yo di se yo k mèt beton, donk ou sipoze lè yo nan yon zòn respekte otorite e yo montre se vrè zotorite ke yo menm yo ye atravè kontwòl sistematik nèg yo pran ni nan vwa terès, ni nan vwa maritim e nan parlons plus